Sa konn rive anpil pwodwisè. Yo fin achte laptop preview a avèk yon bon pwosesè, yon bon kantite jiga ram, yon bon memwa byen solid, epi lè yo rive lakay yo fin enstale FL Studio avèk tout plugins yo, epi se la pwoblèm yo kòmanse a. Men sa k koz sa menm? Anpil nan nou souvan pa gen posiblite pou n achte yon laptop tou nèf. Nou oblije achte yon laptop dezyèm men swa nan men yon patnè, oudimwens, sou Marketplace. Epi imedyatman nou rive avèk laptop la, san pèdi tan, nou tèlman emosyone, nou ploup nou kouri enstale tout pwogram, tout plugins nou sou machin sa san nou pa reset laptop sa. Eske w te konnen ki tip de travay moun sa te konn fè sou laptop sa? Eske w konnen ki dènye fwa laptop sa te restore? Eske w konn konbyen pwogram moun sa te enstale epi l mal dezenstale, kite pil fatra nan opwofon de Windows? ou pa konnen. Ebyen zanmi pou pwodwi mizik, lè ou fenk achte yon laptop ou dwe restore machin sa a zewo. Paske ou pa konnen konbyen vye pwogram moun sa a te enstale sou machin nan, konbyen fatra ki kache dèyè machin sa a. Imedyatman ou kòmanse enstale FL Studio avèk tout plugins ou yo, ebyen gen posiblite pou vin rann machin sa a vin plis lan. Paske. M pap baw manti laptop la mèt te yon bon laptop depil chaje ak fatra ladann ou vin ajoute pakèt plugin sa yo ladann li pral lan tankou yon tòti ebyen si w se yon moun ki atake pa pwoblèm sa nan moman an ou nan videyo paw la nan videyo sa jodia nou pral montre w kijan w kapab restore yon laptop de A a Z konnenw pral dim ou pa gen yon kle usb pou w re enstale windows non non non non. Nou pral montre w kijan w kapab restore machin ou an de A a Zèd san w pa bezwen re-enstale Windows a zewo. Sèl sa w ap gen bezwen se gen laptop ou a epi gen kouran lakay ou paske jan de travay nou pral fè a ou pap ka fè l san ou pa gen kouran. Byen avan ke n kòmanse, n ap avèti w ke w sipoze gen yon bakòp kote pou w sere tout foto ak videyo oubyen mizik pwojè ke w te gentan kòmanse travay sou laptop ou a paske nou gentan konnen depi w fòmate yon laptop ou pap ka sove anyen. Pran ti chèz ba w, pran tas kafe w paske. Nou pral kòmanse.
Swag on the beat.
Hey sa kap fèt kòman nou ye mwen espeke nou tout anfòm se zanmi nou swag beat byenveni nan nouvo seri sa kote nou pral moutre w kijan w kapab reset yon laptop. Top. Video sa se premye video ki pral jwenn li nan nouvo seri sa ke map lage la a. Pa bliye m te fè yon seri deja kote m tap moutre nou kijan pou n chwazi ekip nou pou n kapab kreye yon home studio. Donk jodi a nou retounen ankò avèk yon nouvo seri kote nou pral moutre w kijan ou kapab setup laptop ou de A jiska Z. Enstale tout pwogram tankou FL Studio, After Effects, Premiere Pro, Photoshop. Nou pral moutre w enstale tout pwogram sa yo avèk tout plugins pou kòmanse fè mixaj, masterizasyon epi fè beat ou tou. Donk wè video sa se yon video pral vrèman enteresan. Seri sa a an global pral on seri ki pral tèt chaje, pral gen anpil bagay, pral gen anpil enfòmasyon deja m konnen ou menm se sa w t ap tann. Donk sa w ap tann, m pa konn sa w ap tann jiska prezan ki fè w poko abòne toujou. Donk nou pral pase a laksyon pou n kapab reset laptop sa a. Jodi a n ap kòmanse ansanm avèk reset laptop. Reset laptop ou vrèman enpòtan pou w kapab genyen l pwòp pou w kòmanse enstale tout pwogram yo pou yo fonksyone a la pèfeksyon. Donk ou pa bezwen enkyete w, menm si w ta gen Windows 10, ou ta gen Windows 11, nou gen 2 laptop nou pral reset sèlman nan videyo sa pou n ka montre w kijan sa fonksyone. Sèl sa w ap gen pou w fè se pran ti chèz ba w, pran tas kafe w, ranje kò w paske nou pral montre w kijan sa fèt. Sèlman mezanmi pa fè bouch mwen long, abòne w. Abòne w avèk chanèl la kounya paske mezanmi gen twòp bagay k ap vini. Si w pa abòne w kijan m ap gen pasyans pou m kontinye avèk travay sa paske nou konn travay sa pa piti ok. Donk abòne w paske nou pral montre w kòman sa fèt. Let's get it, let's get it. De la, nou sou konpitè a, kounye a nou pral montre w kijan pwosès la fèt. N ap kòmanse avèk Windows 11 la. Pou moun ki gen Windows 11 yo, men kijan pwosesis la fèt. Premye bagay ankò, m ap retounen di nou l ankò paske sa vrèman enpòtan, ekstrèmman enpòtan ke nou retire tout bagay enpòtan nou sou laptop sa paske definitivman nou p ap ka rekipere anyen ankò apre nou fin fè pwosesis sa. Bon mwen menm depi yè swa m te gentan fè tout pwosesis mwen pou m gen laptop la listo pou maten an la pou n kòmanse. San pale anpil, an n kòmanse. Premye bagay n ap gen pou nou fè, nou prale nan Windows. Nou prale nan Setting. Ok, men Setting, nou ouvè l. Epi n ap vini nan Windows Update. Windows Update. W ap desann anba, ou prale nan Update Historique. Ok epi wap desann pi ba wap wè kote ki make recovery m pa konnen nan ki lang konpitè w la ye men se sa an anglè li ye men wap wè tout siy yo swiv tout siy sa yo pa egzanp tèl klik m fè wap wè nan sou tèl siy li ye ok lè w fè klik isit de la ou gen 2 opsyon ou gen reset PC ou gen restart nou nou menm se reset nou bezwen reset li re balanse windows a 0 pou kapab genyen l Kòm si l te fenk fabrike. Ok. N ap prale nan reset PC. Ou gen opsyon anlè a ki vle di w ke w ap reset laptop la, men se tout reglaj yo k ap reset, fayl yo ap rete, sa vle di tout pwojè, tout foto, imaj ou gen ap rete sou laptop la. Dezyèm opsyon an se retire tout bagay definitivman. Mwen menm m rekòmande w pran dezyèm opsyon an, rezon. Dezyèm opsyon an se pou vin gen laptop la de fabrik, sa vle di a zewo ankò. Paske si w te achte laptop la nan manman w, nou pa konn kisa l te fè ladan l. Petèt si w sèlman, si se sèlman setting yo, a vle di reglaj yo ou elimine, ap toujou gen vye fatra ki rete nan nan konpitè lan. Donk, m rekòmande w pran dezyèm opsyon an. Nou menm nou pral pran dezyèm opsyon an. De la, w ap sèlman gen pou w fè next epi laptop ou a pral kòmanse ouvè, fèmen, ouvè, fèmen, l ap reinisye epi sa w tande a ou gen Windows Azure. Donk, m poko fè klik sa la. Rezon se paske ou nou konnen map record e screen computer lan fòm retire video sa paske depi ou pa retirel lap elimine tout donk m pral retire e video a apre sa m pral kòmanse filme avèk telefòn mwen m pral filme ekran avèk avèk telefòn mwen pou nou ka wè tout processus yo paske m pap fè okenn klik dèyè do nou Nou menm pou nou pral fè gagòt nan laptop nou pou nou pa di mwen t voye nou gate laptop nou ok donk m pral retire video a janm di nou an m tap rekòd screen mwen donk kounya m pral retire video a epi nap tounen touswit bon kounya m ka fè next paske m fin sove video a nap fè next ok apre m fin fè next nap tann pou nou wè sa la pral di nou bon apati de la sèl sa w gen pou fè se fè klik sou reset. Asire w ke ou te retire tout bagay sou konpitè w la paske depi ou fin fè klik la w ap pèdi tout tout tout tout bagay ok mwen menm m pa bezwen sou konpitè sa ankò m te gentan fin retire tout bagay m fè klik ok de la sa pral depan de ki ee kantite fatra w te gen sou konpitè w la li gen dwa pran 5 a 10 minit 15 menm 30 jiska 1 èdtan sa ap depan de rapidite konpitè w la tou. Si w wè l ap pran yon tan l ap ouvè fèmen ouvè fèmen pa fè anyen just kite l fè ouvè fèmen l jiskaske l fini yo mande w pou w fè konfigirasyon donk rete swiv ansanm avè m la n ap kite l mache la swiv ansanm avè m pandan laptop la ap reset la m ap pwofite di tout moun k ap gade videyo sa si w poko abòne mezanmi m pa konn rezon k fè w pa vle abòne m nan. Men se si e travay map fè a m pa di pa gentan gen video ki egziste sou YouTube deja non men an kreyòl li vrèman difisil paske mwen menm tou m fè rechèch avan m kòmanse pwojè sa m fè anpil rechèch pou m wè si m jwenn tip de moun kap fè tip de kontni sa map kreye a genyen men vrèman minim e se de moun ki pa pran sa oserye m kòmanse plizyè fwa deja M bay vag men m retounen ankò pou ti jèn kòmsi ki m santi sa manke yo anpil donk m oblije fokis e bon m panse m merite love la abòne nou epi pataje pou mwen kite yon like kite yon kòmantè paske li ekstrèmman enpòtan pou mwen ok donk sa ka pran ti tan m ap koupe videyo a paske m pa vle pou m fè yon videyo ki twò long paske se pa yon sèl laptop nou pral reset jodi a nou pral reset 2 laptop n ap fè yon ti kite l mache. Epi lè nou rive nan pwen nou panse l enpòtan pou nou rebalanse ankò, n ap rebalanse ankò. Ok, ann kite l mache. Hey, apre dimil an, laptop la resi fin fòmate. Konnya la, nou pral pase al aksyon pou n kapab konfigire l. Byen si ke nou pral bezwen entènèt, e se menm avèk menm telefòn m ap filme a, se li menm ki gen entènèt. Bon, m poko konn kijan m pral jere sa non. Men, nou pral kòmanse. N a kòmanse pa chwazi lang ke nou vle computer nou an kontinye ansanm avèl. Donk mwen menm map metel an español, premye fwa mte konfigirel an anglè men mvle metel an español, ok m chwazi español epi kontinye an español ok de la nou pral chwazi ki peyi nan ki peyi nap viv ok swiv byen wi mezanmi swiv byen paske sa ekstrèmman enpòtan mwen menm map viv ayiti map chache ayiti. Ayiti, Ayiti tou pre a la wi. Ayiti tou pre a la, men Ayiti, m pran Ayiti e m fè si. Ok. Donk, n ap avanse. Kounye a yo mande nou nan ki lang nou vle mete klavye a. Mwen menm m toujou mete l an angle. Ok, ou ka mete l nan lang ki fè w plezi. Mwen menm se an angle mwen mete l. M ap chèche angle. Nou ka mete Estados Unidos. M pran Estatosini non, sa vle di Etazini, m fè yes. Epi yo mande nou si nou vle mete l nan yon lòt, mete, ajoute yon lòt lang adisyonèl. Mwen menm m chwazi di omitir, m vle di non, ke m pa dakò. Epi de la n ap kontinye. Yo mande nou pou n konekte laptop la avèk entènèt. Pas sa a m pa ka chanje, m pa ka pase l. Rezon sa fè m pral yon ti jan, m pral gade pou m wè pandan m ap rekòd la eske m ap ka aktive entènèt mwen. De la nou kapab wè iPhone de Roberto ki se iPhone pa m nan. Epi n ap fè conectar. M pral mete modpas. M mèt mete l paske pa gen moun k ap swiv mwen nan zòn nan la. M ap mete l devan nou la. Ok de la nou gen entènèt konekte, n ap fè siguiente. Next. M pa konn nan ki lang ou te chwazi pou w la but mwen menm an espanyòl pa m nan di siguiente. Diz an plita mezanmi se konsa nou vin gen ekran nou ki vin pa tou nwa. De la nou wè m pa konekte kenn usb pou m kapab fè kenn pwosès enstalasyon Windows. Se trè senp, trè rapid, tout bagay fèt. Donk menm si nou wè l fè nwa konsa pa enkyete nou l ap tòp moun ou pa gate m konnen gen moun ki gen ta ap eey mezanmi men ekran pa a tou nwa eey swa gwoup fè m gate l ap tòp m mèt tèt frèt mezanmi sa m ap fè a m konnen l se bon bagay m ap fè jodi a m se nèg menm krache m krache m fòmate l ap fòmate m bon sa se premye fwa m fòmate windows 11 men nou pa bezwen enkyete nou tout sa nou ap montre nou a se konsa l ap fonksyone. Kite l mache, kite l dewoule, kite l ouvè kò l, de la, se pwen sa a ki ekstrèmman enpòtan, yo mande nou pou nou kapab lise lisans ki gen pou wè avèk whatever m pa konnen, Microsoft, n ap glise monte, m pa konnen kyès nan nou ki ap pran chans lise tout bagay sa, but mwen menm m p ap fè l, m ap sèlman fè aksepte, epi n ap kontinye avèk cha a. Li la yo mande nou pou mete asigna un nombre del dispositivo. Mete non pa w, m ap mete sou ak bit. Byenke, byenke e m pral retounen a zero avèk laptop sa nòmalman. Video a se yon video k ap long paske se pa yon sèl machin nou pral reset la. Menm si video a dire 30 minit, m espere nou gade l. Paske se bagay enpòtan map montre nou la menm. Ok. De la, yo mande nou pou nou kapab e konfigure bala ou sou pèsonèl. Map pran use pèsonèl. Ok. Ou ka pran dezyèm opsyon tou si w vle. Ok. Li pa yon pwoblèm. De la, li pran anpil tan pou l mache rive la. E sa fèm ton ti jan kanpe videyo a. Kounya nap fè inisyasesyon. Kounya sa yo mande nan kisa yo mande nou pou nou inisye la. Fòk nou inisye yon kont Microsoft pou nou kapab kontinye. Se sa m panse. Se mande nou pou nou inisyar. Ay, janm di nou an se premye fwa m reset yon Windows 11. Fizikman m toujou reset yo a distans. Men moun nan toujou fè travay la. Rès travay la paske li tèlman fasil. Ok, de la nou al met yon kont Microsoft. E m pa konn si w genyen l, mwen m genyen l. Non, ban m mete lòt la pito. M gen 2. Ok, n ap fè siguiente. Y ap voye yon kòd pou nou nan Roberto Chailus. Konya la genlè m pral retounen tounen kanpe video sa ankò paske se sou telefòn sa map ka pran kòd la map fon ti kanpe nou pa bezwen enkyete nou m pap fè yon pa anplis ok m gentan li gentan monte mezanmi li sot kanpe men kòd la se 03 50 39 li sot kanpe nou va eskize m paske pou m te pran kòd la li te kanpe. Mba fè okenn pa dèyè do nou. Se konsa n ap avanse la. Ok. Mwen kere ou sal tou Roja Digital. Ok. Laptop mwen gen pou an anprent. E yo mande m si m vle mete yon anprent. M ap di wi. Se pou w la pran. M ap di wi. Mwen. Ok Ok Mwen plis itilize dwèt sa Mwen fè sa tou Ok Siguiente Mwen fin mete anprent mwen Yo mande m si m vle mete yon pin M ap di wi M ap pale Se w ap mete yon pin pou si an ka Anprent ou pa pase pou w kapab debloke laptop ou avèk yon pin 4 chif. M pa fè okenn klik dèyè do nou la pou nou pa di m fè yon klik dèyè do nou, nou pa t wè l bagay sa yo. Ok, de la n ap mande nou elege la konfigurasyon nou. Bagay sa yo mèt kite yo konsa epi fè wi, kontinye.

Oh non non non non ok la nap fè nap fè banm wè nap fè klik nap gade pou nou wè sa ki enpòtan pou nou sa ki pa enpòtan ok nap jis fè klik nan aksepte epi nap kontinye nap kite konpa mache la la yo mande nou hola Roberto te envite moun te envitamos

Pou mwen, konfigire kòmò oun nou oun ekipo nuevo min opsyon sa nap pran. Ok, se trè enpòtan. Si nou an kontinye, yo pral restore yon pakèt bagay ke n te gentan gen la deja, men nou pa vle l, nap fè konsa. Mwen konfigire kòmò oun nuevo gin. Ankò nan opsyon sa ankò. Ok, se trè enpòtan. Sa fòm nou konnen nou mete e kòm nou konnen nou te mete e kont Microsoft nou li gen dwa te vle restore kèk achiv, kèk kapèt nou te genyen ba sa yo. Mwen pa vle ba sa yo. Si w vle yo menm nou mèt fè yo, mwen pa fè l. La konya la nou fini avèk tout pwosesis yo. La a nou pral seleksyone sa ki enpòtan pou nou, pati sa yo, m pa vle jwèt, kreyativ, wè, m bay kon sa, aksepte. Ok. Ok. Mwen responde, non m pa vle bay sa. M fè sa. Si w vle, ou ka fè l. Li pa enpòtan pou mwen. M pa vle sa ankò. M pa vle l. M pa vle bagay sa. Jiska prezan. Tout sa ki enpòtan pou ou la ou aksepte yo. Mwen menm sa yo pa enpòtan pou mwen. Paske mwen menm sa ze yo mwen vle rekòmanse ankò. Le chasar. Mwen pa vle sa. Mwen pa vle sa. Mwen. Non, mwen pa vle l. Talè pou nou al mande m touche m klou mwen. Bon mwen pase sa. Ok. Konnya nou sou Windows 11. Tout bagay restore a de fabrik. Dja nou wè laptop la ouvè. Tout bagay fonksyone pèfèk janm di nou an. Bon de la map kite nou. Epi lòt bagay m gen pou m fè pou nou ankò next video a se pap li pap enstale fè studio vre non. Next video a pral pale de kijan pou kapab chanje disk SSD a paske fòk m fè sa, m gon disk e yon tera sou laptop sa m vle chanje l pou m mete l nan windows nan windows 11 la alò se m pral fè chanjman avan ke mwen vin kòmanse montre nou kijan pou nou enstale pwogram yo ok se sa tout pou jodi a n ap wè nan next video babay a la pwochèn se te zanmi nou swag beatz.